Bonjou, bonswa, madam, matmwazèl e mesye. Ann tande! Ann tande nan ki sa yo kenbe madanm ansyen senatè Nenel Cassy. Ann tande nan kisa yo kenbe Nenel Cassy, ak konbyen lajan, konbyen tranzaksyon bankè ka fè sou kont peyi a, Nenel Cassy avèk Andre Michel konbyen kòb yap vòlè sou do pèp ayisyen. Mezanmi nou pa gen kòb pou lopital, nou pa gen kòb pou lekòl, nou pa gen kòb pou sante, nou pa gen kòb pou edikasyon, nou pa gen kòb pou limyè, nou pa gen kòb pou wout, Epitou nèg sa a vòlè milyon dè milyon dè milya de dola. Ann tande!
Dosye koripsyon ULCC, La fam de lansyen senatè Nenel Cassy, Catherine Chery Cassy, est invitée à comparaître

Madam et mesye bandi tonbe tankou ravèt ann swiv plis pase 7 bandi tonbe mouri. Mesye mesye nèg yo tenten pi ba a la men nou tou lè 2 pran bal men nou ap goumen la nou gentan fè yon kadash wi men kadash la nan men nou la wi mesye avanse non sot sou kafou a mesye sot sou kafou a mesye fè rapid pran machin mesye si nou pa fè rapid nou mele mesye nou nan men mesye. Nou tout gentan pran bali mesye kote nou menn nou paka soti fè kèk kout bal mesye anvayi kout bal nan lari a menn. Mesye ret kache mesye.
Mesye ret kache pa fè bri mesye ret kache. Yeah mesye men nou wè kot nou kouche nan raje a la nou paka leve nou pran bal men kadash sa nan men yon nèg nou prann bal tèt misye pran granmoun wè la de pye n kase m pran bal nan bouch mesye m pran bal nan bouch anba nan bouch nan pye tande mesye degaje nou pou nou vin pranm men m mache m paka mache de pye m kase. Menm vre foto zam nan ban nou. Si nou entèrese na vin fè nèg yo deplase pou nou pran yo. Men wè sa la e Wadson, Wadson pran bal kouche Wadson kouche la jeneral kouche Wadson kouche Wadson pran bal zam li nan menn mwen menm menm kouche kotel la m paka fè anyen m pran bal nan nan pyem paka kouri m paka kouri si m te ka kouri m tap soti male on sèl a èè kadach nou pran gen on on kòm on on on 15 bal ladann menn sa pou nou fè avèl nap fè nap fè rezistans tann nou vini mesye. Mesye fè rapid pou nou fè nèg yo kite lè a non ranfò nèg yo gentan rele menn pa gen nèg ki gen bal nan zam yo non menn. Nèg yo gentan rele mande ranfò. Vega nou di se paskem kwense mesye poum ap rele nou non. Mwen m pa konsa. Mesye si nèg baraj yo gentan ateri nou pap bon menm non mesye si nèg jandeni gentan moute vin bò tank gaz la nou pap bon non. Wè lè nou rive mesye desann anba desann anba toutan nap desann voye bal pike desann voye bal epi nap fout yo sèvis dev pi ba devan tank gaz la menm pi ba.

Mwen gen nèg ki pran bal non gen nèg ki mouri men nou fè yo pi mal zafè sa ki mouri zafè a yo men nou fè yo pi mal pi mal li ye nou fè yo pi mal baz pou nou twòp ouvè djòl pou nou lage yon odyo pou nou pale avèk 3 ti chyen li te gen avèl yo sa yo 3 mò byen rapid pot kole bèt fewòs ti blan chanèl reprezante. Mesye bèl may bon sans tande kounye a nou nan batay tout nèg a zam kouri pa vre yo kite nou nan batay la pou kò nou Nap tire a nèg yo hein. Nap tire a nèg yo kounya mennen yo nan lagon an la. Ou wè kou yo. Ou wè kou yo mennen yo nan lagon nap yo kou yo kouri kite nou. Epi epi nou vin nan batay konsa nou vin nan batay la. Pa vre mesi. Mesye mesye nèg yo sèke m pi ba a la men nou tou lè 2 pran bal men nap goumen la nou gentan fè yon kadash wi menn Tadacha nan men nou la wi mesye avanse non sot sou kafou a mesye sot sou kafou a mesye fè rapid pran machin. Mesye si nou pa fè rapid nou mele mesye nou nan men mesye nou tout gentan pran bal wi mesye kote nou menn nou paka soti fè kèk kout bal mesye anvayi kout bal nan lari a menn. Mesye ret kache mesye mesye ret kache pa fè bri mesye ret kache. Yeah mesye menn wè kot nou kouche nan raje a la nou paka leve nou pran bal men kadash sa nan men yon nèg nou prann Bal tèt misye pran granmoun. Wè la a, de pye n kase m pran bal nan bouch mesye, m pran bal nan bouch, anba, nan bas, nan bouch, nan pye. Tande mesye, degaje nou pou nou vin pran m, menm mache m pa ka mache, de pye m kase. Men m voye foto zam nan ban nou. Si nou enterese, n a vin fè nèg yo deplase pou nou pran yo. Men li, wè sa la e Wadson, Wadson pran bal, kouche Wadson kouche la a, jeneral, kouche Wadson kouche, Wadson pran bal, zam ni nan men l. Mwen menm, men m kouche kote l la, m pa ka fè anyen, m pran bal nan, nan pye, m pa ka kouri, m pa ka kouri. Si m te ka kouri, m t ap soti m ale. On sèl a, èè, Kadash nou pran gen yon kòm yon 15 bal ladann menn sa pou nou fè avèl nap fè nap fè rezistans tann nou vini mesye. Mesye fè rapid pou nou fè nèg yo kite lè a non ranfò nèg yo gentan rele menn pa gen nèg ki gen bal nan zam yo non menn nèg yo gentan rele mande ranfò piga nou di se paskem kwense mesye poum ap rele nou non mwen pa konsa. Mesye si nèg baraj yo gentan ateri nou pap bon menm non mesye si nèg Jean Denis gentan moute vin bò tank gaz la nou pap bon non. Wè lè n rive mesye, desann anba, desann anba, tout tan n ap desann voye bal, pike desann voye bal, epi n ap fout yo sèvis, dev, pi ba, devan tank gaz la menm, pi ba, depi n rive n ap wè nèg yo. Hey!
Sino twòp gen grenn nan mouda l, bèt fewòs atè a, chenichè atè a la, Jonatan atè, nou atè a, chandèl atè a, hey! Nou twòp, nou twòp fè m tande bri w nou twòp, fè m tande bri w nou twòp, nou twòp fè m tande bri w, nou twòp fè m tande bri w.

Mwen gen nèg ki pran bal non gen nèg ki mouri men nou fè yo pi mal zafè sa ki mouri zafè a yo men nou fè yo pi mal pi mal li ye nou fè yo pi mal baz pou nou twòp ouvè djòl pou nou lage yon odyo pou nou pale avèk 3 ti chyen li te gen avèl yo sa yo 3 mò byen rapid pot kole bèt fewòs ti blan chandèl reprezante.
Ki bò palè yo? Nèg ki bò palè yo, gad kijan n ap parèt Nèg ki bò palè yo, gad kijan n ap parèt Ou wè kote w wè blende a nan antre palè a? Nèg yo fè abri atè a Yo met kawoutchou e gen sak, sak yo gen sab ladan yo Nan antre palè a, yo fè abri la. Dcpj gen prèv tanjib Nènèl Cassy nan touye konsil nan Dèlma 42, rantre nan lapolis fè dezòd Koud plis pase 2 mil inifòm distribye bay gang pou destabilize peyi Dayiti ki te nan kidnapin lè l rele nan RCH 2000 li bay yon eksplikasyon lè l rive nan Karayib li bay yon lòt eksplikasyon epi l di w se la batay se politik n ap fè y ap atake nou manti.

Makado poko janm demare yon liv non. Makado ap pral demare yon liv kantaske nou konnen nèg kenyan yo ta se kantaske nèg kenyen kenyan yo ta kòmanse atake nèg vilaj yo pou nèg yo di yo pral lakay yo yap desann e lè sa bagay la pral demare tout sa kap fèt la se se egzèsis kap fèt la e sou ban nou ye la nap chofe. Ou panse ou gen ase moun pou pou konbat nèg vilaj yo janm wè nèg yo chaje moun ak chaje zam Nèg selè yo pa fò non. Se leta a ki fè bri k fè nèg yo la toujou. Lapolis la gon sa ki rele MRAP. Si w voye, si w bay Muscadin sit MRAP, afè pa genyen sa k rele fòs peyant sou wout la ankò non. E mwen k di w sa. Redi sa w di a pou nou ankò. MRAP li rele, Muscadin gen l. Eske yo ba nou l, kote Jean Clair vin avè l?

Anplèdèm map debake pou twa kout yal depoze la avanyè e m gon chofè moto ki vin chache mwen pou dim komisè m pote yon nèg la e misye gen yon zam ki devan li a chak fwa ke m fre men zam nan frape nan doum di misye kibò depozel tèl kote tèl kote tèl kote m met misye nan papyol mwen tout nèg mwen desann nou sèkle kay la podyab son polisye podyab kap travay pòtoprens ki vin nan fanmil

Teyat ou vle an? Bay tout nèg sou disposi yo yo, lè yo pran kou, nen kou rido. Son bagay ou tande wi. Men komisè a banm diw, si w arete yon nèg ou ligote l, ou konnen ou pa gen dwa egzekite l.
Eee mistè de pa egzekite non, mistè gen debarase. Nèg a se obstak e nou debarase l. Nou debarase l de peyi a.

Humm tout a fè. Ok sa kap fèt la jodi a la an Ayiti a la polis yo pi mal. Banm diw komisè.
Jeneral de Gaulle nan te moute prezidan la France li fè 10 an 3 mwa 21 jou kòm prezidan la France misye retabli sekirite nan peyi a misye manje tout nèg poul manje yo epi jodi a la la France kòmanse sou ray jodi a la nan pòtoprens si pa gen si pa gen yon sakrifis ki fèt pou apeprè 5 a 10 mil moun tonbe Nan Pòtoprens, fèm pwofesè ap pèdi kapital la nan 5 an. Ou panse travay wap fè nan nip lan, si yo mete w komisè gouvènman Pòtoprens wap kapab? Yo pap janm mete m, ki lòt travay nèg yo genyen pou yo mete m? Bon se leta ki patron gang nan. Ou konnen leta k koz nèg yo toujou egziste.
Mete w la la pap fasil nan Pòtoprens kanmenm. Ah epa vre monchè epa vre sak pral ret la epa vilaj epa vilaj ap divize pi map fè plenyen non prezidan jovenel te achte yon yon bato t rele renmbo wap tandem renmbo sa li gen lanfè ladan lanfè la sa vle di ke li gen kote pou voye bout zam nan pou atake nèg yo wap voye 5 emra Kanpe devan. Nèg yo pap ka soti. Epi nèg sou Rembo a. Dosye koripsyon ULCC, la fam de lansyen senatè Nenel Cassy, Catherine Chery Cassy est invitée à comparaître au cabinet du juge Jean Wilner Morin le vendredi premier mars prochain en tant que témoin dans le cadre du dossier